Gwo tansyon nan Pòtoprens jounen jedi 18 janvye 2024 la e divès katye patikilyèman Solino sou plizyè jou ap monte le syèl pa do. Anpil kout bal kontinye ap chante, lapolis anonse l mete pye l atè. Yon lòt bò, genyen ansyen polisye Jimmy Cherizier alyas Babekyou ki sòti nan silans li pou l reyaji pa rapò ak non l k ap site ak Guy Philippe. An palan de Guy Philippe, chèf revolisyon an reyaji konsènan deklarasyon mèt Renòl Jòj la. Anpil pawòl ap klewonnen fè kwè ke Guy Philippe deja Pòtoprens pou revolisyon an. Ariel Henry ta menm panike sa ki pouse otorite konsène yo ap chache kou chen fou pou gen kontwòl Bsap paske yo pèdi kontwòl kò sila. Nan moman nap pale la, gouvènman Ariel Henry a pa an mezi pou konnen Ki kantite moun ki nan bsap e yo pa konnen ki kantite ni kalite zam yo genyen nan men yo. Bagay sa ki vreman panike e pouvwa e bsap de jou an jou ap afiche l kont gouvènman Ariel Henry a bò kote Guy Philippe jodi a mesye bsap yo te deplwaye nan Mirbalè e deklare yo pare pou akonpanye pèp la nan batay la. An palan de batay pèp la, gen gwo deblozay ki pete nan Jeremi ankò aprè enstalasyon yon nouvo katèl majistra nan Miragwàn. Sa te vreman chofe men lapolis entèvni e foure pye nan tchaka a. Nan Lenbe, gen yon ajan bsap ki pran bwa kale. Plis detay ap vini. Ayiti Kòripsyon, Lajistis mete manda entènasyonal dèyè divès Gwo zotobre, pami yo ansyen prezidan Privert ak ansyen prezidan Martelly, se kèk pami gran pwen k ap domine aktyalite a. Nou pral vin ak yo pou ou, men byen avan sa, kite m ankouraje chak grenn nan nou k ap gade e tande emisyon sa pou nou abone, paske se vrèman enpòtan. E pa bliye ou menm fanatik fidèl Machann Zen Ayiti ki nan dyaspora a, donk dèke ou renmen travay sa, E ou ap fè transfè an Ayiti, travèse nan bon bò a, telechaje yon aplikasyon ki rele Sendwave ki vini avèk solisyon tout pwoblèm kesyon ou nan travay ou ap kouri fè tèt cho pou pase fè transfè. Donk si tout fwa ou ap fè transfè pou fanmi ou an Ayiti e menm an Repiblik Dominikèn ou menm ki Etazini pa ezite telechaje Sendwave, swiv etap yo lè ou fin telechaje l sou telefòn ou. Kreye kont ou, swiv etap yo epi itilize kòd pwomo MZH si se premye fwa wap itilize Sendwave, itilize kòd pwomo MZH la lè sa yap baw 10 dola komisyon sou transfè a si tout fwa li reyisi.
Nou se Machann Zen Ayiti, kèlkeswa kote enfòmasyon an ye nou pral chèche l pote l ba ou jan l ye a.
Brik chaje pa kanpe nap rantre nan detay yo e se nan sa ki gen pou wè avèk kesyon koripsyon nan peyi dayiti nap komanse nou sonje ke jij Eahi Duniel Dimanche te mete manda e dèyè divès gwo zotobre tou dabò li te envite yo yo pa reponn prezan e anpil nan yo te menm minimize donk ni envitasyon ni manda ke jij la te mete dèyè yo pou zafè koripsyon nan CNE. Aba kwè li la, jij A. I. Duniel dimanch pase nan yon lòt etap kwè li la kote nan yon òdonans ki date 16 janvye 2024 la li mete divès manda entènasyonal dèyè anviwon 40 yon seri de gwo tèt nan leta ansyen fonksyonè, ansyen palmantè, ansyen prezidan pami yo Michel Martelly, Joseph Jocelerme Privert, Jean Max Bellerive, Jean Henry Céant. E Marie Carmelle Jean e Jean Marie donk Wilson Laleau Michel Duvivier Pierre Louis Joseph Jouthe Willo Joseph esetera esetera se ansanm de moun sa yo kwè li la ke polis entènasyonal la pral dezòmè yo chache bouske kou chen fou kèlkeswa kote yo ye jij la ki mande entèpol pou l pran tout dispozisyon Pou fouke moun sa yo mennen ba li, voye ba li an Ayiti pou al reponn nan kesyon konsènan akizasyon detounman byen piblik ki genyen sou do yo. Tou nan sa ki gen pou wè avèk kesyon jistis, men sèt fwa si se kay Tonton Sam n ap depoze kamera nou nan sa ki gen pou wè avèk dosye trafik zam nan peyi Dayiti.

Tunis ki se alafwa e manb 400 mawozo an menm tan li se fanm youn oubyen plizyè bandi nan baz la he on manman baz antouka donk deran sa a tèlman kloz ak gang lan e menm nan moman yo tap kidnape 17 misyonè yo e li te nan telefòn ak yonyon ensi ke lanmò sanjou e ki genyen bon non l Joseph Wilson e yo tap pale konsènan Gwo zam lou gang lan bezwen. E avèk èd 2 achtèp ay de 2 fasilitatè, Tunis te voye yon fizi semi otomatik, barèt kalib 50 ak lòt zam an Ayiti kote l te kache yo nan sachè fatra epi l kouvri yo anba rad ak Gatorade nan dwoum e gen nan yo ki rantre an Ayiti nan konntenè. e ki te ekri Fruits de mer e selon sa ke otorite amerikèn yo fè konnen. A note ke gen 2 lòt ayisyen ki gen non yo site nan dosye sa ki se Walder Saint Louis ak Jocelin Dor yo menm tou te voye gwo zam lagè nan peyi Dayiti. Yon yon bò kote pa l, poze yon aksyon ki fè tout moun etone lè l renonse ak dwa ke l te genyen e pou yon gran jiri ki konpoze de plizyè jij mennen pwosè li a. Li jis vle yon sèl jij fè yon pwosè sou ban pou li pito. San pèdi tan n ap kapote vwèl nou nan peyi Dayiti kote gwo eskandal la pete nan Lenbe nan aprèmidi 17 janvye 2024 la kote yon gwoup moun bay yon ajan bsap bwa kale. Charles Jeanty se non ajan bsap sila ke yon gwoup moun nan Lenbe deside voye al jwenn Bawon swit ak yon konfli familyal. Gen plizyè vèsyon k ap sikile konsènan lanmò ajan bsap sila ki aparamman te gen pou l pati nan koze Biden. Fòk nou soulinye pou ou gen divès vèsyon sou lanmò. Brital, ajan bsap la. Gen yon premye vèsyon ki fè kwè ke msye te nan kont ak yon sitwayen epi l al debake e kay sitwayen an li ba l 3 bal devan tout moun epi abitan yo ki te wè sa yo tou ba l bwa kale. Se sa ke yon vèsyon di. Men gen yon lòt vèsyon ke youn nan responsab bsap lenbe yo bay ki fè kwè ke se madanm ajan bsap sila a ki gen yon lòt mari, yon lòt nonm ki konn fè l dous tou. Epi misye gen yon timoun ak fanm nan e te gen yon ti diskisyon antre timoun nan ak bòpè a epi bòpè a rale yon manchèt li bat pitit la ak kout pla manchèt jiskaske l ta blese l. Manman timoun lan ki wè sa, li mennen timoun lan bay papa a kòmkwa e pou papa a ki se ajan bsap la fè swivi. Timoun lan ki gen 13 an e papa a ki se ajan bsap la etanke responsab oblije te alète lajistis fè kontak jij de pè ak lapolis men kòm lè a te aparamman egzajere yo pat tou fè manda pou bòpè a men grefye a te bal otorizasyon al lopital ak timoun lan apre sa ta sanble ajan bsap la san l te twò cho li pat ka tann lajistis aji pran yon lòt ajan bsap li poulòp kay bòpè a pou l al fè l eksplikasyon bòpè a ki sanble te tou pare ap tann msye. vini avèk kolòn li paske yo konnen l gen zam, yo tou fè kò sou msye ak kout manchèt e se ta nan tire pou eseye defann tèt li, yon moun pran bal al pran swen lopital. Gen vèsyon ki fè kwè tou, msye te pran madanm lan ak timoun lan e pou mennen l al kote kay kote aksyon an te pase a, e pou l kapab wè e fè jistis, fè swivi yo. Men lè bòpè a wè papa a ki se yon ajan bsap ki te an sivil e ap vini ak tout yon lòt ajan bsap, yo te fè kò sou li manchèt, kout wòch, men moun yo pa t kanpe e malgre tout sa, sa ta pral pouse msye rale zam tire. Malgre sa, pèp la te tou fini ak msye bay bwa kale. E gen lòt ajan ki te ansanm avèk misye a ki lage pye l. Gen pawòl ki fè kwè ke se bon dyab lòt ajan an ki sou li ki fè l resite divès priyè, li tounen lafimen oubyen l tounen nyaj, li lage pye l, se sa ke anpil pawòl ap di. Men, youn nan responsab bsap yo di ke se kouri misye te kouri paske l pa t gen anyen nan men l pou l defann lòt ajan an ni tèt pa l. Charles Jeanty mouri malerezman. E toujou selon youn nan responsab Bsaplenbe yo, msye te gen bagay bay den li ki tap regle. Antouka koze yo anpil, map mete video a sou group telegram machann zen Haiti a nap wè koman Bsap la, ajan Bsap la pran bon jan bwa kale a. An palan de Bsap, dènye tan sa yo la Bsap ap pran yon lòt ekstansyon e menm gouvènman an pa gen kontwòl kò sa. Dotran plis, yap afiche yo de jou an jou bò kote Guy Philippe gen nouvo rekritman kap fèt. E chak jou, Dòk Bsap vin prèske enkontwolab pou gouvènman Ariel Henry a ki vrèman panike nan moman an. E selon divès sous, menm Le Nouvelliste pale de sa, yo fè konnen ke gouvènman Ariel Henry a vrèman ap chache gen kontwòl.

te fòme pou pwoteje anviwònman Bsap pa kwè li la. Gouvènman Ariel Henry a ap fè divès rankont pou l kapab konnen ki kantite moun, ajan ke Bsap genyen e deplwaman yo, ki kote yo baze, kiyès k ap finanse yo, etc. Donk Ariel Henry aparaman jan bagay yo ye la vreman. pèdi kontwòl bsap, ajan bsap yo ki chaje manb yo gen yon seri de zam de kalib tèt chaje nan men yo la e yo kanpe ansanm avèk Guy Philippe donk lè ou wè Ariel Henry ap gade e kòman bsap menasan konsa donk sa vreman panike ou kapab wè e dènyèman PM Ariel Henry te vizite baz lame dayiti e eske se monte l tal monte moral ti mesye lame dayiti yo pou di mesye mavè nou kanp kenbe rèd e li mete yo nan do l, yo ba yo ekipman, alòske n sonje te gen popilasyon ki te desann nan baz lame Dayiti pou al dèyè yo, pou monte Kafou, pou al pote yo sekou, Kafoufèy. Donk, nou wè kòman sa te pase, lame Dayiti pa janm deplwaye. E menm militè sa yo ki nan do pèm Ariel Henry a, nou gen anviwon 1500 militè konsa, nou wè se 300 polisye kenyan ke yo pral chèche. Pa menm militè kenyan non, polisye kenyan. Anben, jounen jodi a, menm militè sa yo, Tèm Ariel Henry wèl nesesè poul mete yo nan dol donk mwen menm mta militè antouka banm pa antre nan bagay sa talè nèg al voye papye ban mwen an e nèg konsa e konsa isit gang yo la ti izo la e ti lapli la yap fè kidnapin vire tounen yo pap fè yo anyen nèg sa yo fè tout tenten map gade yon video kote e chèf gang izo nan zòn kote yo konn fè farin e mpa sonje moulen ki bagay sa menm e yo te konn fè farin minotri. Nèg yo nan zòn nan ap kale kò yo, nèg yo fè sa yo vle, yo fè krim yo vle, pa gen ankenn moun ki poze yo ankenn kesyon, ou menm etan ke yon sitwayen kap eseye defann peyi w nenpòt ti bagay ou di yo voye papye ba ou, donk se yon peyi konsa nou ye, se yon pakèt lach kap dirije. Yo gen fòs, dan pouri gen fòs sou bannann mi. Wap wè valè krim kap fèt anndan peyi a, otomatikman komisè Muscadin touye de twa vòlè, de twa grenn sal li jwenn ki genyen zam nan men yo, ou tande yo di ou wi komisè Muscadin son gang, komisè Muscadin sesi l sela. Alòske konbyen polisye mouri, gon pakèt òganizasyon dwa moun ki la nan peyi a, Òganizasyon sa yo prèske tounen òganizasyon k ap defann gang olye yo se òganizasyon k ap defann dwa moun. Paske a chak fwa moun ap mouri nan peyi a, y ap kidnape moun, yo pa janm pozisyone yo pou yo fikse je yo sou zak sa yo ke gang yo ap fè a, yo plis ap fokis sou yon moun k ap eseye defann zòn li. Aktyèlman la a, Miragwàn tèt frèt, gon seri de zòn e ozalantou Miragwàn ki tèt frèt paske yo konnen gon Miskaden ladann. Donk si nou toleran ansanm avèk bandi yo, nou pap janm jwenn solisyon jan n panse a. M ap gade dènyèman jan y ap egzekite on kriminèl. Nèg la tout sante l, tout bagay paske l te fon krim, yo ba l on bagay letal ki bagay se yon sòt de piki, yo touye l. Donk se konsa, gen anpil eta nan peyi Etazini ki egzekite moun kareman. Nou menm nou pa gen lwa sa. Fò nou adopte on nouvèl konstitisyon pou n kapab kontrekare yon seri de grenn sal k ap fèt. Jan Muscadin toujou di l la, gen yon seri de zak moun nan fè ou reponn li nan otè ke l fè zak pa l la. Donk, e pou n tounen nan kesyon Bsap, Bsap kwè li la ki vreman e kanpe ansanm avèk Guy Philippe pou revolisyon an, gouvènman Ariel Henry a vreman pèdi kontwòl atè a la, donk Ariel Henry ki petèt yon ti kal enkyè. pa vle fè menm erè petèt bon prezidan Jovenel te gen lame dayiti li pat mete yo dè 2 l wè pè Ariel Henry tèlman entelijan li ap monte moral mesye yo e lè w gen militè wè pè Ariel Henry menm ke l te gen 500 militè dèyè lame dayiti dèyè l li gen sekirite pase militè rete militè se sa ki enève anpil moun lè w tande yo pral pran e 300 polisye kenyan vin la alòske n gen militè yo la nou ka itilize yo. Gad jan militè ap deplwaye nan do PM Ariel Henry m panse yo te ka itil peyi a nan sans sa a. Antouka Bsap ki vreman kanpe ansanm avèk Guy Philippe nap gade kòman yon gwoup ajan Bsap nan Nòdès la gen yo te deplwaye nan Mibalè jodi a la donk yo pale jodi a yo pale nan Mibalè men jan nap gade la se Mirbalè yo te yo te deplwaye yo fè konnen ke yap kanpe bò popilasyon an. Men ann al gade deklarasyon ke menm gwoup ajan bsap sa yo te fè avan sa ki vreman enteresan. W ap gade kalib zam ki nan men nèg yo. Yo di w yo pare pou revolisyon. Sa a li kapab fè pè avèk gouvènman an lè ke yo pa gen kontwòl kantite ajan bsap sa yo. E Guy Philippe li di pèp la tann modòd l ap rive e bsap. di yo pare. Mwen salye peyi m, mwen salye DG nou, se Jeantel Joseph. Jodi madi 16 janvye an, nou kanpe an siy de solidarite avèk pèp ayisyen. Nou kanpe jodi an pou nou di nou pre, nou pare. Kèlkeswa kote pèp la mennen nou, nou prale. Nou pa vin pale anpil. Nou vin sèlman di pèp la, nou menm nan Beladè, Laskawobas, Bati, Savanèt, nou pre, nou pare e nou prè. Ok, nou konnen ke militè pa konn pale anpil. Egzakteman ke nou konnen Laskawobas, se sitou a Pènal, kote ke Mesye Guy Philippe te pran inisyativ, li te itilize zòn sa kòm yon zòn estratejik pou li te kapab chavire gouvènman ansyen Prezidan Aristide. Èske nou menm tou, nou konsidere zòn sa a kòm yon zòn ke nou kapab toujou konsive l pou nou kapab travay?
Nou se bsap. Nou la pou nou jere e sèvi popilasyon ayisyèn, jere anviwònman nou. Nan atribisyon pa nou, Nou toujou ap jwe wòl nou trè trè trè trè byen. Men sepandan, nan jan peyi an ye la a, nou wè twòp ipokrizi, twòp malvèsasyon, twòp kòripsyon, pèp lan pa gen moun avè l, nou menm nou sèlman di nou pre, nou pare ankò avèk pèp lan. Kèlkeswa kote pèp la mennen nou, nou pre pou nou akonpanye l. Jan ke pawòl la di l la. Jan ke chèf yo di l la, yo di ke lame, lapolis, bsap pou akonpanye popilasyon an, men nou menm nou di sa, nou pre. Jodi an la a nou pre kèlkeswa lè yo rele nou, nou pre pou nou fè ak de prezans. Ok, etan done ke nou konnen ke popilasyon se sou kont bsap, lame dayiti, lapolis, e si tout fwa ke n ta wè ke lapolis ta vle vire do bay popilasyon an? Ki sa n ap fè nou menm? Erezman popilasyon an gen bsap. Bsap la avèk popilasyon an. Nou soti nan matris popilasyon an. Nou pa ka nye l, nou pa ka abandone l. Kèlkeswa kote popilasyon an, direksyon ke li pran an, nou menm nou la avè l. E sesi nou ka pran chaj popilasyon an jan ke yo ba nou nan, nou menm nou menm nou ap asime. Ok, yon dènye kesyon. Sòt Joe ou pale de popilasyon, yon kote popilasyon an mennen nou. Nou prale, pèp sa a, kòm chak mouvman, chak deplasman, toujou gen yon chèf de fil. Kiyès ou panse ki ka alatèt e popilasyon an pou pèmè aske nou menm antanke ajan bsap akonpaye popilasyon an? Nou menm, nou di sa deja, nou se bsap, nou pa yon antite, alò nou se, nou son kò ki apolitik. Men sepandan, pandan ke nou se nou apolitik lan, nou p ap kite popilasyon an pou kò l. Nou menm se sinyal popilasyon an ke nou ap pran. Otomatikman ke li di nou an avan, nou wè ke li vle chanjman, li vle fè yon revolisyon, nou menm nou ap goumen avèk li. Nou pa gen moun ki pral di di nou pran devan, se popilasyon an nou menm nou ap swiv. Kèlkeswa popilasyon an te te te te te di nou talè la a, nou wè l pran lari, nou la pou n akonpanye l. E sesi nou p ap kite l pou kò l. Alò nou konnen Guy Philippe ki sot pase 6 lane e m kapab di nan prizon an tè etranjè e ki de retou tou fe tou flam, m pa pral di li redui avèk popilasyon an men si tout fwa e ta gen yon leve kanpe jan ke Guy Philippe ap preche l la sou tout etandi teritwa peyi a nou menm antanke ajan bsap nou prè pou nou akonpaye li.
Wi se sa, nou prè. E se sa ou wè nan tout deklarasyon Guy Philippe fè. Li pa fè yon deklarasyon ki gen rapò a li menm sèlman, li fè l avèk popilasyon an. E kèlkeswa moun ki pran popilasyon an kòm dra pou kouvri l, pou fredi, pou solèy, pou mayengwen pa mòde l, moun sa a nou ap akonpanye l tou. Kèlkeswa moun li ye. Responsab yo, un message à la population haïtienne. Yon mesaj o gran piblik, alò kisa mesaj lan t ap ye? Mesaj lan se nou soufri twòp ok, twòp soufrans, twòp ipokrizi, donk si jounen jodi an la popilasyon ayisyèn nan genyen lame dayiti, li genyen lapolis, li genyen nou menm bsap.

Palan de Guy Philippe, ta sanble Guy Philippe reponn pawòl kap kleyonnen nan lari a konsènan 3 pòs Mèt Renòl Jòj di ke li te mande l pou l pwopoze l gouvènman Ariel Henry a 3 ministè kle nan peyi a ki gen pou wè avèk sekirite. Gon vòys kap sikile la ki sanble son repons. Men mwen pa e se talè a m wè l mwen tou ap fè nou tande l men m ap presize pou nou mwen pa vreman gen konfimasyon ki lè l te fè deklarasyon sa a paske nou konn kijan entènèt la fwajil men e ann al tande kanmenm.
Mwen tande avèk atansyon e tout divèsyon k ap eseye fèt. M ap di moun yo, tout senpatizan, tout zanmi, tout moun ki kwè nan revolisyon, e divèsyon k ap fèt. Yo bezwen fè divèsyon. Nou menm nou pap rantre nan bagay sa. Revolisyon an se tèt dwat li ye e m mande moun yo mobilize pou nou chanje Ayiti. M mande popilasyon an kwè nan revolisyon l lan, kwè nan mouvman l lan. Dayè mouvman sa a pi gran ke yon moun. Mouvman sa a petèt se yon moun k ap pale de li, k ap pote bagay la bay popilasyon men popilasyon an plis sou mouvman. Pa gen yon moun ki kab dewoute mouvman sa a, pa gen yon moun ki kab stope revolisyon sa a. Donk moun yo, tout moun k ap tande m mwen di nou. Kenbe la, ann kanpe, ann leve, pa okipe moun k ap fè divèsyon. Antouka, e fòk nou diw anpil patizan Guy Philippe ap tire toya kont Mèt Renòl Jòj, men an reyalite, jan m wè bagay yo la, m ap redil ankò, se pa t ap yon move ide ditou, e m pa kwè li te menm nesesè pou ekip Guy Philippe la t ap atake Mèt Renòl Jòj konsa, paske ide a pa move, petèt li te ka pa t nesesè pou l te di nan moman an. E paske gen anpil moun ki vreman eforik yo, gen anpil moun ki plis patizan e ke yo patriyòt, mwen menm son vre patriyòt, m pa gen kan sa m wè k sanble k ka fon bagay la, m ap tann, m ap veye pou m wè. E byen ke nan sa k ap pase a la, nan sitiyasyon peyi a ye la, sa k nou mouvman k ap. kap fèt la, m gen anpil rezèv pa rapò avèk de sa ke mwen menm mwen konstate nan sa kap fèt nan kesyon mouvman sa, nap vin sou sa talè. Donk paske ide sa pou bay Guy Philippe 3 ministè kle nan peyi a, li pa movè ditou. Paske premyeman, pa gen sakrifis ki twò gran. E si n ta di pou tout moun met tèt ansanm pou sòti nan peyi a, peyi a nan sa l ye la, donk si se pwoblèm sekirite peyi a genyen, gon moun ki di ke li ka jere sa, yo lage sekirite peyi a nan men w, donk se kòm si m ta di w pouvwa ou t ap nan men w, se ou ki t ap chèf, dayè Guy Philippe pi popilè ke Ariel Henry. Li gen plis patizan ke Ariel Henry. Donk pouvwa Guy Philippe tap nan men Guy Philippe. Guy Philippe te ka menm kanpe li di gade tonton pèm Ariel Henry mete kò deyò nan pouvwa. Yon koudeta klasik sa tap ye. M te di sa yè. Pa gen ankenn bagay pou yon moun ap vin jwe mèt Renold George wi se si. Yon moun ka toujou gen ti pwoblèm ou ansanm avèk Renold George pa rapò avèk pase l ansanm avèk prezidan Jovenel Moïse. Sa k te pase esitera. Men pa gen anyen la pou moun ap lapide mèt Renold George. Paske. Se peyi nap fè, se pa patizanri nap fè. Si Guy Philippe ka rezoud pwoblèm sekirite a, lage sekirite peyi a nan men l. Byen ke m konnen Guy Philippe pa tap janm ko abite ansanm avèk Ariel Henry, l tap pran pouvwa a nan men Ariel Henry kanmenm, e PM Ariel Henry pa ase sòt pou l ta bay pouvwa a. Men sa pa tap movè ditou mezanmi. Okontrè sa tap evite yon seri de tèt chaje, gade jan nou wè mouvman an kòmanse ap chanje la, Jeremie moun ap pran kout manchèt, e Miragwàn ki son zòn ki trè pezib ansanm avèk komisè Muscadin, moun yo vle fè dezòd, moun yo vle e fè dechoukay. Sa vle di nou pa vle antre nan sa paske n fè sa yo twòp. Donk tout otan n ka evite jan de bagay sa yo li ta pi bon paske avan tou, tout moun bezwen wè Ayiti chanje. Wè nan moman sa la, si André Michel, Ariel Henry, kèlke swa moun li a ta di bon mesye, an n met tout pwoblèm de kote, nou tout ap met tèt nou ansanm, an n fè peyi. Se ta pon bèl bagay. Paske, an reyalite, yon moun ou pa ka gen yon pwoblèm pèsonèl ansanm avèk pa egzanp André Michel. Yon moun ka toujou gen pwoblèm politik ansanm avèk André Michel, yon moun ki patizan, sesi sela. Men admeton tout nèg sa yo ta di y ap met ansanm y ap fè peyi. Epi ou wè tout desizyon yo pran, ou wè y ale nan sans peyi a, ki pwoblèm ki genyen? Se tap yon bèl bagay wi. Ki pwoblèm ki gen m ta wè Ariel Henry mete tèt ansanm avèk Guy Philippe, mete tèt ansanm avèk tout nèg yo, bon menm moun kap site nan kesyon sanksyon Youri Latortue etc. M pa nwi Martelly tout moun sa yo ta di bon ann fè yon mea culpa. Epi ou wè tout bagay ap chanje, tout bagay ou wè pwojè ap vini, tout nèg met ansanm epi ou wè tout moun mete tout diferan yo de kote. Paske ki sa n ap chèche avan tou? N ap chèche pou Ayiti soti nan sa li ye a. Paske nan sa n ye la a, men ki jan peyi a ap fonksyone. Gon seri de gwoup nèg ki anba anba, k ap finanse gang, k ap bay gang lajan, k ap fè tout bagay, k ap founi zam, k ap fè sa, tout nèg ap koupe m rache m. Nèg yo gon pawòl nan medya, yo gon lòt pawòl anba anba, tout moun ap regle afè pa yo, y ap pran ti pozisyon yo nan enterè pèsonèl yo. Men si tout nèg deside y ap fè peyi yo met tèt ansanm, m pa wè kote pwoblèm nan ye. Donk depi se pou peyi a, tout bagay posib. Tout bagay posib, ann evite kesyon patizannri, o, m patizan Guy Philippe, M pa patizan Ariel, mwen menm m pa renmen politik PM Ariel Henry ap mennen kont peyi a. PM Ariel Henry vreman p ap fè anyen serye la a. Men admeton l ta leve yon bon maten l di bon, n ap fè sa, n ap fè sa, tout moun ap met tèt ansanm, m pa gen pwoblèm a sa. Okontrè sa ap evite peyi a tonbe nan yon bagay ki pi grav ke sa. Ok, donk mèt Renol Jòj ki te reyaji, mèt Renol Jòj fè konnen ke listwa ap ba l rezon kanmenm. Antouka. Koze yo anpil ou menm wava reyaji kisaw panse de sa. Fòk nou diw gouvènman Ariel Henry a kontinye ap poze pyon pou kontre kare mouvman revolisyon Guy Philippe la. Dayè yo revoke divès moun nan pòs kle yo estime ki pwòch Guy Philippe. Nan Jeremi, nouvo katèl minisipal lan Jeremi an li enstale maten jedi 18 janvye 2024 la. Katèl la gen ladan l majistra Pierre Silnatha Joël Jean Baptiste Ayile, genyen Yvrose Pierre Alexandre ki ladan l, donk se moun sa yo ki enstale, epi se jij Simon ki te pwosede ak seremoni enstalasyon an nan direksyon depatmantal pnh Grandans lan, se 3 majistra sa yo ki pral jere. komin Jeremi Kwele la. E touswit apre enstalasyon majistra yo, pèp la te fache, yo pran lari e menm mete kawoutchou boule devan pòt meri a. Anpil moun ap di yo mete dife nan meri a, mwen menm se devan pòt meri a yo boule yon kawoutchou ki flanbe tout devan an. Donk, ann al gade kòman sa te ye.

Sa yo menm yo te prete sèman. Nou konnen yè manifestasyon ki te fini avèk anpil vyolans, enben jodi a manifestan yo repran lari ankò pou yo manifeste kont gouvèneman an plas la. Sa fè 4 fwa pandan semèn nan, se depi lendi yo kòmanse avèk manifestasyon an. E n ap raple tou, manifestasyon kont gouvèneman te kòmanse jedi nan komin Jeremi kote vrèman òganizasyon.

Se Ayiti, enben, se sa ke nou ka konstate nan vil Jeremi. Fòk nou di manifestasyon sa pa fèt sèlman nan Jeremi. Yè te gen manifestasyon nan Abriko, yè te gen manifestasyon tou nan Dam-Mari. Enben, nou konnen Anderson Silver se je ak zòrèy machann zen Ayiti. Pou fanatik machann zen ki atravè lemond, enben, nou nan Jeremi, nan chèflye depatman Grandans lan, kote manifestasyon an deja li menm li kòmanse pou jodi jedi a.

Rive nan nivo kokorat sa a. Sa se se son nivo de kokorat yo deside mete grandans. Pou nou ke e grandans pa merite sa. Grandans son vil kote ke elit li yo yo trè repite. Yon vil ki genyen monsenyè ladan. Yon vil ki genyen kire ladan. Yon vil ki genyen pastè ladan. Yon vil ki genyen tout ansanm.

Sa se grandans popilasyon an epi senatè Guy Philippe dèyè n donk n ap goumen jiskobou. Yo pa ka ouvè l. Yo mèt prete sèman yo pa ka ouvè l. E sèl nou pèp la. E nou e nou e nou gen pouvwa nan men n pèp la. E dwa nou pou n manifeste e dwa nou pou n fè tout bagay.

Nou long goumen. Nou konnen yo bay kòd pou yo sasinen moun, sa pap deranje nou. Nou pa pè. Nou ap mouri pou peyi nou. Men jodi a la, nou rete demen si Dye ve, samdi si Dye ve, n ap bay popilasyon an chans li pou l al regle tout aktivite l. Samdi si Dye ve. Demen si Dye ve n ap repran lari a ankò. Alò ann pa bliye.
Nou menm ki ap òganize aktivite sa a. Direktè lapolis la espesyalman gen li di l ap tire taman avèk de men l. Epi tout ekip lan yo mete kòb yo pran de bandi antre nan men yo pou yo kapab entimide nou nan travay n ap fè la. Malèrezman se byen bondye.

Sa son kont pèsonèl li ye ke nèg yo yap trete sa yo gen pou yo trete ya men moun ki vle pou chanjman yo yap rete avèk nou jodia la tout moun ki lan lari ya la se moun ki kwè lan chanjman nap prone ya. Men gen yon pakèt bann moun ki di ke Guy anonse revolisyon men yo pa janm wè Guy Philippe. Men pa bliye Guy moman poul la lap la moman poul la lap la paske Guy pa wè grandè sèlman. Li wè tout peyi a. Pase Grandans se lakay Guy. A nenpòt kèl moman li ka debake lakay li. Alò gen mesaj ki sikile ki di ke Guy te mande 3 pòs nan gouvènman an.
Bon, sa a, yon moun ka toujou di l. Men èske moun nan konfime Guy te di l? Ban m reponn li.
Pa bliye Guy Philippe gen avoka l ki se Mèt Michelet. Li gen avoka l nan chak depateman yo. Lagrandans, li genyen Mèt Osnel Sejou, li genyen Mèt Chal Oudvel, gen yon bawo ansanm avèk Senatè Guy Philippe nan chak depateman nan travay sa. Renòl Jòj e pale bagay pa l, men Renòl Jòj pa avoka Senatè Guy Philippe, ni l pa pòtpawòl avoka. Senatè Guy Philippe pou l ta denonse ke pou yo kapab di. Men pa bliye nèg ki dèyè Ariel lan li marye avèk li marye avèk sè Renold Georges. Yo anndan pouvwa bò kote Ariel yo t ap toujou di tout sa k pa bon kont Guy Philippe pou yo ka rabese mouvman an. Gade rezon Ariel lan. Mwen pa tande kiyes. Sa rete pèsonèl a mwen menm paske rezo sosyo dil, nou tande tout li jounalis kap pale e Guy Philippe pale nòmalman, li pa gen avoka ki rele Renòl Jòj ki ka denonse kèlkeswa sa Guy ta vle di, se pòt pawòl poul voye dil. Guy Philippe son nèg ki gran, nenpòt bagay ke Guy Philippe di, li pran angajmanl pou denonsel. E nou menm tou, jounalis yo, nou menm ki nan lari an, nou konnen Guy Philippe pa yon nèg ki pla, Pa yon nèg ki ba, k ap fè yon bagay, epi apre pou l al mete pèp lan lari al fè makak. Negatif. Se de moun ènmi nou yo ki mete sa yo genyen deyò pou yo destabilize mouvman an, pou yo fè konnen se yon ekip pye sal ki nan lari. Men malerezman, se byen konte mal kalkile, Bouki fè filo. M panse ke pèp lan p ap dòmi. Yo trete n analfabèt, men epoutan konesans nou, nou pa analfabèt, paske nou ka deside ansanm. pou n chanje yon peyi. San pèdi tan n ap travèse nan Miragwàn kote bagay la ka pran lòt direksyon la e sa fè 4 jou mobilizasyon anpil moun menase pou yo fè anpil dezòd se sa ke m pa vle ditou menm fèy bwa m wè moun yo ap rache nan manifestasyon m pa vle sa nou pa menm gen pye bwa menm fè a fè nou pasifikman e men kesyon kraze brize a nou pa ka nan sa ankò donk moun Miragwàn ki menase fè dezòd, men lapolis te entèvni, e menm Chuck Sound ki tap bay son an, kawoutchou l plat, gen moun ki di se bal lapolis pete sou li ki kraze, ki pete kawoutchou yo, antouka, ann al gade pou wè, pou kapab gen yon ide kòman sa te ye. 2024 lan, e popilasyon Miragwàn nan, e li leve, e an mòd dechoukay, e kote ke tout sa yo jwenn, e sou wout yo. E yo menm yap kraze, yap brize. Kote ke popilasyon an li menm li leve maten an la pou kapab mande Ariel ale. Se konsa sa ye nan Miragwàn. Nou kapab wè se yon manifestasyon ki soti depi Chalon pou desann rive pase nan Iso epi ap desann nan santre vil lan. Yon fason pou yo kapab mande depa Ariel Henry.

e manifestasyon li menm nan ki direksyon e pou manifestasyon li menm li kapab fèt e manifestasyon li menm li pa kapab e franchi e limit sa a e jan ke nou kapab wè kòman e polisye yo menm yo kanpe e gen idmo e ki la e nou kapab wè l e se konsa sa ye e nan moman ke n ap pale a la se n ap tann n ap gade pou nou wè. E kòman manifestasyon li menm nan anfavè Ati Riviere a ap vini e nan lig sa a e kòman e polisye yo menm yo pral reyaji. Vye vye e papi yo.

Koman gaz la ye? La nou kapab wè. E nou fèl. Vwala, vwala. E nou kapab tande. Sa yon gaz ki la mesye? Mesye kap gade li jis. Sa yon gaz ki la yo mesye? Sa yon gaz ki la? E la nou nan vye wout. E kote ke popilasyon an. E li men men ki kouri anba gaz la polis. E nou kapab wè e koman sa li men li ye. Anpil gaz bay. e anpil katouche tire nan espas sa e nou kapab wè e se konsa sa ye gen moun e ki kouri anpil e nou kapab wè e gaz e nou kapab wè e se konsa sa ye Bagay la komanse mangonmen e plis ke jan te etale a. Zanmi entènot, nan fò viv e koman sa liye. Nou kapab wè gaz e moun yo pran. E yo te di sa deja e nan fò viv e koman la liye li men espas la liye. Ki vreman bloke. Nou kapab wè koman sa liye. Yon ragwad. Revolisyon an li menm li kòmanse nan vil Miragwàn. Jan ke m te di an, Miragwàn y ap kwaze yon kamyon. Vwala, yon kamyon ki ap kwaze la. Vwala, yon revolisyon ki kòmanse. Kwaze pou n kwaze l mesye!

Bagay yo chanje faz. Se pou sa. E se pou sa sa yo. Vil la. Vil la bloke. E nou ka wap we. Vil mwen ak wan. Vil la bloke bloke. E lan se a. Se machin sa. E ki ta bay son. E nou ka pa wap we. E nan ki eta. Ke li men li ye. E nan moman ke nap pale a la, dapre kèk moun nan zòn nan, e dapre kèk moun ki te nan manifestasyon an, yo menm yo di se lapolis ki vide bal sou machin sa ki plat tou le 2 kawoutchou yo konsa. Zanmi entènot nan fòvi wè kòman sa li menm li ye. Eske misye pa pè pa imajwe sa li pale. Wi nap gade. Ap fè w viv wè kòman sa li menm li ye. Ah e bon e se pa se pa e 2 e se tou le 4 kawoutchou yo e e ki e li menm e kapab e kraze nan moman e nap pale a la. E fout yo ksa moun sa E ki tap bay son E nan manifestasyon an E dapre kek moun nan popilasyon an di E se la polis ki vide bal E nan e kawoutchou yo Se chok sa moun sa E ki le moun ki tap bay son La nou te sou wout nasyonal nimewo 2 a, Bèkè, se konsa sa ye. Popilasyon an, moun ki te nan manifestasyon an, e chofè an tou, fè konnen ke se lapolis ki vide bal, ki kraze kawoutchou e machin nan.
Pòtoprens te leve sou tansyon chò kouvèlanpa depi kèk tan la, rejyon metwopolitèn nan vreman parèt pa bay vreman yon zòn kote ki ap fon ale mye sitou. Nou konnen depi apre anons mouvman dezobeyisans sivil Guy Philippe la, gen anpil katye popilè ki t ap goumen, e sitou Bèlè ki anvayi, Solino, Dèlma 24, Dèlma 18, gen anpil kout bal ki t ap chante e lari Pòtoprens, rejyon metwopolitèn lan vreman te genyen dife nan Dèlma 49 esetera. Te gen machin nan kèk ri ki bloke, sikilasyon an te paralize, se vreman yon sitiyasyon panik. ki te genyen nan kapital la jodi a. Eske yon bò gang yo ap fè afè pa yo epi yon lòt bò e anpil patizan Guy Philippe respekte modòd la? Antouka n ap swiv. Fòk nou di w genyen Arab la ki fè konnen ke Guy Philippe nan deja nan lwès. E sa ke nou pa konfime gen gen anpil pawòl ki fè konnen ke Guy Philippe deja nan lwès men Arab la fè konnen Guy Philippe nan lwès. Nou pa konnen si se estrateji antouka koze yo anpil. Lapolis ki anonse ke yo deplwaye. E nan Solino, divès polisye ki fè pati de fòs espesyalize enstitisyon an deplwaye nan Solino ki twouve l nan Telma. Y ap mennen operasyon nan objektif pou trake ak entèpele endividi ame k ap chèche simen panik nan mitan popilasyon an. E se sa nou te pote pou ou kòm enfòmasyon pandan jounen an deja nap di tout moun babay randevou a la pwochèn pou yon lòt emisyon.